Di sa pa gen anyen de nouvo sou le solèy. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Pa fè bagay yo kap fèt lontan nan peyi a. Se bagay kap fèt lontan, lontan, lontan, lontan, lontan, lontan. Depi ti konm konm ap goumen a berejèn bagay sa yo te konn fèt. Yo te konn lanse moun lontan. Lè yo lanse moun, nan Pòtoprens la yo te konn lanse moun. Depi l fè setè di swa, uitè di swa yo lanse moun epi paran moun sa pa janm jwenn li. Wala. Map raple mwen mwen menm. Te gen yon jij de pè misye te rele Nerva Siméon nan seksyon ès. Te gen yon pastè, te gen yon nèg ki te gen sa yo rele yon milti sèvis k ap bay sèvis lan. Jiska prezan nan vil la, nou te arete moun sa a, lè sa a m te avoka viktim yo, moun ki te viktim yo, nou te arete moun sa yo, youn nan moun sa yo. Ebyen, lè n te arete moun sa yo, gade se polisye ki te mache a zam. Polisye mache a zam. Katè Lanzay gwo polisye ki te brake zam sou mwen nan komisarya de Pòtoprens paske gwo moun nou ta arete nan bagay trafik zam e mwen menm se mwen ki te avoka moun ki te viktim nan. Donk se yon bagay k ap fèt lontan nan peyi Dayiti, afè trafik dògàn, pran kò moun, pran sesi pran sela. Kidonk ke peyi a se yon peyi kote ke pa gen lanmou. Ayisyen jodi a pa gen lanmou. E sa k fè mwen di ladvèsè Dayiti se l Ayisyen menm. Se nou menm menm ki advèsè Ayiti a. Jodi an gen yon òganizasyon entènasyonal ki soti yon rapò, yo endekse, yo fè konnen e gang yo pa inosan nan trafik dògàn nan. Yon lòt bò nou remake MSPP, li fè silans nan dosye trafik dògàn nan. Donk ki lekti ou fè 1 pa rapò avèk gang yo, yo endekse ki nan trafik dògàn, 2 MSPP ki se ministè de la sante piblik e de la sekirite, donk ki lye nan dosye sa ki ta dwe pale. Donk ki fè si yon veritab silans nan dosye sa. Ki lekti? Youn nan bagay m ta vle konnen, kòm m pa pa, kòm e Okap aprann mwen sa, òganizasyon entènasyonal la ki òganizasyon? LSV, LSV.
Mwen pou di nou. Nou konn konplo, Ayiti konn konplo. Nou konn konplo nasyonal e entènasyonal. Òganizasyon entènasyonal sa, Li konnen pou bokou ke lè trafik moun sa yo fèt, antou, lè trafik dògàn sa yo fèt, kote yo pran moun sa yo, kote yo pran pati moun nan al avè l, se Ozetazini. Se an Frans, se lòt kote. Lè trafik dògàn nan fèt la, se bagay ki koute dè milye, dè milye de dola wi, ke moun ap fè kòb sou li wi mèt la. Vwala. Kidonk. Mwen menm, m panse ke, lòske w di m sa m panse de sa, m panse ke bann ame yo, bandi ame yo, ezakèm mwen menm Mèt Frangil tout tan m ap pale avè yo, m di yo ti mesye, ti mesye, ramne tèt nou a la rezon. Paske Ayiti se pou nou, Ayiti se pou nou. Ayiti se pou nou. Jodi a, si yo enstrimantalize nou, yo robotize nou, yo ban nou zam, nou chwazi ap tiye Ayisyen parèy nou, mesye to ou ta, nou gen pou nou jwenn le revè de la meday. Paske to ou ta, Ayiti ap revolte. E map di ayisyen sa, popilasyon an, popilasyon an se yon popilasyon ki lach. Popilasyon an lach, ou se ke popilasyon sa lach. Pa gen popilasyon, pa gen oken oken oken kote pou 9 milyon abitan aksepte 20 mil nèg avèk zam ap tiye nou ap asasine nou pou n pa revolte. Pako okenn moun gade, e sa fè mwen menm m di sa, jenerasyon 86, 90 la, li pa ka pran sa nan men nèg yo. An verite, an verite, nèg latibonit m te konnen lontan, latibonit pa ta pran l. Nèg okay pa ta pran sa nan men yo. Nèg jeremi pa ta pran l. Nèg pòtoprens, pòtoprens pa m lan, kote m leve m grandi a pa ta pran l. Nan men de twa gwoup nèg ki gen zam nan men yo, epi jodi a. ki transfòme Haiti kote ke nèg yo ap extermine moun lannwit kou lajounen Haitien lach bann lach nou fout lach Haitien lach pou tèt Haitien lach nou menm jounalis nou fout lach fòn ta revolte tout moun fòn ta revolte Paske nèg pa ka ap kidnape moun, vann moun, vann moun, vann ògàn moun, epi pou n ap kwaze bra nou, kwaze pye nou. Epi yon jistis kwaze bra l la, se sa k fè m di w nou bagay jistis sa, se yon bagay ki dwe repanse. Lajistis dwa tèt repanse an Ayiti. Leta dwe repanse. Leta dwe repanse. E popilasyon sa, pèp sa se yon pèp ki dwe repanse. Mèt Frangil, pa rapò avèk ane presedant yo, nou konn wè ke e pat gen zam non, e pa rapò avèk ojopdi menm.
Mèt la tande byen mèt la, te gen batay ki te fèt, batay ki te fèt la, wè te toujou gen zam, te toujou gen yon gwoup nèg ki tap teworize Ayiti. E gwoup nèg sa yo, Chalmay Peral. Avèk mouvman kako ke l te fè sa gen jodi a, mwen menm, chalè e te rale anndan m. Se te fòs mouvman kako. Misye te netralize blan an. Misye te netralize blan ameriken an. Misye te netralize merin, ma, ma, e, e, e, e, militè ameriken yo. Chalè e te rale. Malgre misye te trayi pa jan koze ye te toujou gen koze. Pèp ayisyen nou pat pè. Paske yon bagay yo te konn fè lontan sou okipasyon amerikèn nan yon kou sa yo fè yo konn pran ayisyen yo mare ayisyen epi yo fè yo ap travay. Aprè 1804 sa fèt nou pa janm pale verite a. Se sa k fè m di w ke gen yon bann politisyen koze ki gen nan peyi a. Paske politisyen yo pa pale verite a. Gon bann politisyen ki aswafe de lajan e du san. Yo aswafe de pouvwa. Paske yo pa bay verite a. Chalmay Peral te sèmante 7 mwa 77 mwa. Li di gen konplo ameriken nan lap kraze l. E mwen menm Mèt Frangil map kraze konplo ameriken nan. Konplo franse a map kraze l. Map kraze l a la manyè de Chalmay Chalmay Peral. E sa k fè mwen lanse, mwen lanse la rezistans nasyonal nan yon platfòm revolisyonè pou liberasyon pèp la. Nan non Platfòm Revolisyonè pou Liberasyon Pèp la, mwen lanse la Rezistans Nasyonal pou m kraze konplo Oksidan, konplo Depatman Deta Ameriken an, pou m kraze konplo sa. E m ap kraze l, m kòmanse kraze l, m ap kraze l. E konplo a tou gen politisyen ladan. Konplo a gen jij ladan. Konplo a gen komisè gouvènman ladan. Konplo a gen lapolis ladan. Konplo a gen nèg nan geto katye popilè ladan. Konplo a gen nèg Latibonit ladan. Konplo a gen nèg Matisan ladan. Konplo a gen nèg Mayani ladan.

Paske nou anfas yon pwotektora, donk se rezistans pou nou fè kont pwotektora pou nou libere Ayiti, pou nou retire Ayiti nan sa l ye la. Se sa ke nou di, batay platfòm rezistans pou liberasyon pèp la, ebyen se la rezistans nasyonal. Rezistans la 1. N ap bòykote antrepriz amerikèn yo. Sa vle di nou p ap fonksyone avè yo. Batay! Konplo Rezistans Nasyonal m lanse a, mwen se sa k rele la dezobeyisans sivil. Sa k la dezobeyisans sivil la, fò nèg konprann dezobeyisans sivil la. Ou pa pè pou tout moun sa w ap lonmen an, lè san di, tout moun sa yo w ap lonmen an? Bon, kòman m pral pè? M pa pale jodi, m ap pale demen. Paske ou jè m konnen m gen pou m ale. Men pa gen nèg ki gen pouvwa pou elimine m. Paske mwen menm, nèg pa t konn kòman m te fèt, jan m te fèt. Sa vle di ke m pa ka pè, paske sa m ap mennen, batay m ap mennen la, resistans nasyonal, pou m libere peyi a, pou m libere jistis la, pou m libere pèp ayisyen, pou m libere moun Kavoufèy, pou m libere moun Matisan, nèg Senmak, nèg Keskòf, nèg Jeremi, nèg Bèlè, ebyen se resistans nasyonal nou dwe fè. Se sa k ap di pèp la. Se sa Desalin te di nou, yon nèg ki vle kanpe, goumen, kanpe bò kote l. Yon nèg ki pa vle kanpe goumen, ale nan Biden. Depi w nan pale kanpe goumen, al nan Biden. Lè ou pap ka tounen ankò paske nou menm lè n mete lè ka sa kanpe, nou pral di w kote w te ye nan rezistans sa. Ou pa t nan rezistans sa, ou pap ka la. Egal la, andeyò evolisyon n ap pwone a. M pa pwone, m ap pwone la yon revolisyon de konsyans. M ap pwone yon revolisyon patriyotik. Tande, yon revolisyon de konsyans, yon revolisyon patriyotik. M ap pwone yon revolisyon non vyolans men n ap antre nan sa k rele la dezobeyisans sivil. La dezobeyisans sivil la. Se ke, kou ta sa vle di, desobeyisans sivil la, se divòse avèk Lèzetazini Damerik, divòse avèk plan Depatman Deta Ameriken mete depi 1915, tande, e depi 1915 gon konvansyon siyen, e konvansyon sa t siyen an ki mete Ayiti sou pwotektora. Epi lè ti bagay la de mesye pa ba nou anyen.